Kòman nou ye mezanmi? Istwa sa nap ekspike pou nou an la son bèl istwa li. Demwazèl sa nou wè kap lave veso a, li renmen avèk yon jenòm, jenòm nan renmen ansanm avèl lan, li te toujou la pou jenòm nan sèl lèl bezwen yon bagay. Yon jou jenòm nan pran telefòn li, li relel, pandan lap lave vèsèl yo, li depoze vèsèl yo, poul al pran telefòn nan. Pandan l rive l wè se misye k ap rele l, li fè yon kout san. Li fè yon kout san, li pran telefòn nan, li met nan zòrèy l, li di, Alo, kòman w ye? M gason di m anfòm wi, e ou menm cheri kòman w ye? Apre sa, sa k règle cheri, kòman w te pase jou yo? Sa e jèn gason k ap pale avè l la. Li di a, ou konnen m la. Li di, Ou konnen, m ap bouje. Jèn gason an di, Cheri, ou konnen, m pral fè yon sòti, m ta bezwen pou w ta akonpanye m. Demwazèl la di, M pap kapab, m pap kapab, m okipe, m ap fè yon bagay. Pandan misye di, Men cheri, ou konnen m pa konn sòti poukò m toujou dakò pou w akonpanye m. Chak lè m di w pou w akonpanye m plizyè fwa ou toujou pa dakò. Li di, Cheri, men sa k pase? Misye pa ka konprann sa k pase. Demwazèl la pa dakò lè misye di l pou sòti avè l. Misye di anpil ok babay cheri, babay, babay kòm w pa dakò sòti avè m babay. Antouk misye ba l anpil pawòl pou lwès la sòti avè l e domaj li pa dakò nan dyalòg misye. Misye akouche telefòn nan, li pa konn kisa pou l ta fè. Li santi kòmsi demwazèl la pa renmen l vre. Men misye li menm nan ke li se yon moun ki toujou damou demwazèl la l renmen l, li pa konn sa l ta fè la li kèt. Sa m ta fè nan ka sa a? E sa misye ap fè? Se santi l pa santi l byen e misye son moun kap swiv doktè anpil e doktè bal dèle kel pap viv lontan. Sal fè l pran telefòn li met nan zòrèy li lap rele yon bon zanmi l lè lap rele zanmi an li pran zanmi an pran telefòn li di yo bro sak pase menn yo m bezwen ijan wi e zanmi sa toujou la pou misye nan tout sikonstans. Depi misye gen ke pran telefòn li, li ekril ou sa l rele l, byen rapid fò l vini. Misye rele l, li di w sa k pase bro, m bezwen w, e kote nou te konn chita n te pale a, fò w ta fè yon ti vizit kote m la sa. E misye ap pale a zanmi an, li fè yon bon ti tan ap pale a zanmi an, li di bro fò w ta rive kote m kounye a, li dekwoche telefòn nan, zanmi an di m ap vini. Misye pa pran anpil tan apre li moun li zanmi an vini pote yon ti tou. Sa lap fè bel gwo akolad. Menm kote ya pandan l fin bal akolad la li di yo sak pase m wè ti frèch wap voye moute a tout misye pa santi l byen li toujou ap bay zanmi an bon ti akolad li. Paske misye vin santi li pa santi l nan alèz li. Paske misye gon gwo bak pwoblèm, gon gwo maladi k ap kraze l, k ap ba l pwoblèm. Ki maladi li ye? Se yon maladi kè. E misye vin santi kè a ap ba l pwoblèm anpil. Misye vin santi kè a ap pike l. Li rele zanmi an, li di, A monchè, ou konnen m gen yon pwoblèm wi. Ki pwoblèm li ye? Monchè. E ou konnen m te di w m ap swiv doktè? Pandan m ap swiv doktè a, kè a ap ban m pwoblèm. E m vin santi kè a ap boulvèse anpil anpil. Li di, Ou konnen m santi m pa p viv ankò. E m santi m pa gen tan ankò devan m. Paske doktè a te gentan ban m dèle m pa p viv. E m santi kòmsi, menm ke doktè pa Bondye, m santi m pa p viv. M santi m pa lwen. e viv sou tè sa ankò zanmi an di a misye toujou ap pale tenten men li di sa wap di la zanmi an pran men misye lap soulajel lap di a monchè m pa renmen lè wap pale bagay sa yo non men ou konnen chak lè wap di bagay sa ou dekourajem plizyè fwa nou nan pakou wap fè wap wap di bagay sa ou dekourajem li di a wi men nou sa wèm di w la se sa men se sa liye m pa santi m ka viv ankò men m pa santi map viv ankò men. Yo rele mwen Lola la se pou m esplike yon bagay. Ou konnen mennaj mwen an m rele l m di l Mezi François ti Volta soti avè m men se paske m pa santi m nan alèz mwen men m p ap soti vre boo Li di a oo m p ap ka soti m p ap ka soti men demwazèl la frè m li toujou la nan tout sikonstans lè l bezwen yon bagay. Li lèl bezwa gad li toujou konnen m la. Monchè ou konnen demwazèl la vin demontre li pa renmen w. Lèm wè tout sam dil poul vin kotem boo li pa vle vini. M oblije dezakroche telefòn nan m rele w pito. Monchè sa map diw kòm se ou menm ki te la pou mwen nan tout sikonstans boo. M te montre w fanmi m anfen baz. Map remèt ou tout sa yo. E kat de kredi sa a li te gen non manman m sou li, m te bay manman m aksè sou li, sa se bous mwen. Kat de kredi m, wap remèt manman m li. E m konnen lè m di w fè yon bagay, wap pale pou si tout fwa mwen menm m pa ta gen tan viv ankò. Ok boo.

Gad gen anyen pou te fè ankò avèk lavi an. Li tou kwit tou ap bay san. Li tou ap bay san nan bouch. Tè a vin ba misye pwoblèm. Tè a pran dan zanmi an e li sou pye zanmi an. Zanmi an tou mele ap fè vizyon kote yo te konn ap fè bèl plezi e lè sa yo te gen ti zanmi yo mennaj yo a 2 e yo te konn ap pran bèl plezi bèl trip. Anpi se an menm tan sa yo te konn ap fè bèl plezi sa yo e zanmi an te konn toujou la pou li. E zanmi an di kèt sa m ta fè? E li di bon m rele yon machin pou ta vin dèyè l. Lè l pran telefòn li, li rele Nathan. Nathan di sa k gen la frè m? Li di monchè m la wi menn. Li di Nathan monchè m gen yon ka la baz fò w ta rive kote m byen rapid. Nathan di pa gen pwoblèm. Li di Nathan di kote w ye? Li di kote nou konn chita avnn pou nap pale a, li di an ok ok mwen kibò map vin kounya kounya pase mpat twò lwen mte tou pwo la an menm tan Nathan eke parèt sou li vre Nathan pa pran pa pran menm 4 minit li gentan rive kotel la mezanmi lè Nathan rive jwenn se zanmi an ki kouche sou pyel kap rann san. Mezanmi Nathan Nathan sezi Nathan enkyete paske Nathan te rekonèt misye tou Nathan pat janm panse si misye te malad nan eta konsa Mezanmi istwa sa son istwa ki bèl anpil e ki tris anpil tou Frè a lòt zanmi zanmil lan kouche sou pye l ap bay san nan bouch li di sak pase misye menm sa misye genyen li di monchè misye ap esplike m. Li pran yon kèk tap bay pwoblèm. Se pa yè jodi misye te konn ap toujou di m sa. Misye te toujou ap swiv doktè men. Jodi a li rele m vin kote l. Lè m vin lap esplike yon pakèt bagay. Monchè pandan map pale a misye, lè m gade m wè misye kouche sou pye m. Misye koumanse bay san nan bouch. Monchè sa se yon bagay ki terib. Tout souke m souke misye, misye pa ka leve, li pa bouje ankò. Monchè rele m rele w lap ba w soti nan machin nan. An menm tan pandan misye nike. Pran telefòn li, li di m pa gen machin nan menm nan, fò m rele yon moun. Li rele yon lòt moun vin dèyè misye mete nan machin pou al avè l pou li. Monchè pou m montre w kote ou geta gen yon. Madanm, ou geta gen yon mennaj, ou geta gen yon fanmi ki pa konn enpòtans ou. Men gen de zanmi ki se zanmi tout bon. Nan tout sikonstans l ap la pou ou. Menm kote a misye pran telefòn nèg yo rele yon lòt nèg pou vin chache pou vin chache yo anben vrèman li rele yon lòt nèg ak tout yon machin pou vin pranl anben istwa sa se yon bèl istwa li ye se pa tout fanm ki dil renmen w li renmen w vrè gen nèg sou blòf men de no jou chache konn moun ki renmen w. Anben ok babay mwen ki vin gade video sa pa neglije pataje video a fèl rive pi lwen kote bat espri.